Salut mes amours, comment allez-vous? Bienvenue ankò nan dezyèm pati videyo sila. Nan premye pati a, nou te plis wè kèk erè ke ou pa dwe komèt a tab, men fwa sa a nou pral wè kòman ou kapab itilize kouvè yo byen fasil. Donk, m sure sèten ke w ap renmen videyo a, rete la n ap tounen touswit. N ap fè yon ti rapèl sou pozisyon kouvè yo, kantite kouvè yo depann de nouriti w ki gen pou sèvi. La nou jwenn tas kafe oubyen te ki gen pou sèvi, sa se plato pen an, ti kiyè, ti fouchèt sa yo se pou desè la ke yo ye. Twa vè sa yo se youn pou dlo, youn pou diven, youn pou chanpay. Anba, nou jwenn sèvyèt pou kapab siye bouch ou. Apre sa, nou jwenn fouchèt pou salad ansanm avèk fouchèt pou pla prensipal la. Apre sa, nou jwenn kouto pou salad, kouto pla prensipal, plis kiyè pou antre a. Pou stil ewopeyen an, w ap genyen pou kenbe fouchèt ou byen fèm ansanm avèk dwat endèks ou sou do l, e de menm tou pou kouto a. W ap kenbe vyann nan ansanm avèk fouchèt la e koupe li ansanm avèk kouto a. Ensidsuit, koupe manje. Koupe manje, se konsa stil ewopeyen an ye. E pou akonpanyeman yo tou, se de menm. W ap sèlman gen pou ou. mete li sou do fouchèt la epi ou manje. Si wap pran yon poz oubyen ou pral nan douch wap gen pou ou kwaze yo konsa. Pou stil ameriken an, wap kenbe fouchèt ou avèk kouto w de men byen fèm, wap koupe, aprè sa wap depoze kouto a anlè asyèt la, aprè sa wap chanje men epi wap manje. Ok. Apre sa, si w ap pran yon poz, w ap sèlman depoze fouchèt la nan asyèt la. Erè pou pa fè, evite souke men ki genyen fouchèt la. Non, se pou kenbe l fèm epi pou koupe. Lòt erè Pou pa fè, se kwaze kouvè yo, oubyen chanje men yo konsa, konsa. Non, li pa fè sans. Chwazi stil ou pi abil la. Si se stil ameriken an, pran l. Si se stil ewopeyen an, pran l. Sonje pou ou kapab siye bouch ou lè ke w ap manje. Avan menm ou bwè kwakeseswa, siye bouch ou. Pou ki rezon? Pou w kapab bwè dlo, diven, chanpay, ou dwe byen kenbe vè la. Egzakteman jan nou wè m fè a, li pa bon pou ou kenbe li konsa. Li ka tonbe e ou p ap alèz pou bwè l tou. Ni konsa paske li ka tonbe, men w ka glise si tout fwa ou se yon moun ki renmen sye nan men. Donk fason ki pi abil, w ap pi alèz pou w fè l la e ki rekòmande se konsa. Sonje zye w dwe ap gade dlo a, zye w pa dwe kage dèyè, sinon ou kapab sal rad ou, yon tak dlo ka sot tonbe sou rad ou. Donk, gade sa w ap fè a. Bwè ti dlo w ap bwè a, apre sa, depoze vè ou la. E vwala, ou kontinye degiste, ou kontinye pase yon bon moman san ankenn aksidan pa rive, puiske ou kenbe vè ou byen, li fèm. ok menm si men ou son moun ki swe nan men la pa gen tonbe paske pous ou kenbel epi lòt kat dwèt yo menm asire menm si gen konvèsasyon sou tab la prete atansyon lè wap bwè pou pa sal kòsaj ou e sal kravat ou e remake bouch vè la li pa sal avèk kras manje ni li pa genyen mak Ni fa, ni kèlkeswa sa ke ou te pase nan bouch ou, rezon an se paske Mwen te siye bouch Mwen. Donk siye bouch la enpòtan avan menm ou bwè, paske li lèd lè kras manje avèk kras fa ap rete nan bouch vè yo. Lè ou fini, ou depoze kouvè yo de manyè vètikal ou orizontal, ou siye bouch ou 1 2 si ou se fi, ou siye bouch ou konsa si ou se gason epi ou depoze sèvyèt la. E vwala mes amour, mwen sur certain ke ou te renmen video a paske li te fèt nan lide pou te kapab edew, edem tou pou nou kapab avanse pi douvan lè ke nou ap manje a tab, yon fason pou nou pa santi nou strese, pou nou kapab sur de tèt nou, sur de sa nap fè a, paske manje se pa kesyon de manje pou plen vant ou, men pou wap manje epi pou santi plezi nan sa ke ou ap fè a. Donk pa bliye si ou poko abone ansanm avèk chanèl la fè sa kounya, nap wè ankò nan yon lòt videyo, a la pwochèn, bizou pou nou tout.